te genyen divès jenn fanm, jenn gason, gen divès moun tou nan kominote Jakmelen nan ki yo menm te mache nan vil la avèk balen limen kote yo t ap reklame jistis pou dam sa li menm ki te asasinen anba plizyè kout kouto. avèk pwòp men mari li, selon ave li te fè nan devan nou ta ka di plis SDPJ nan vil Jakmèl. Alò tankou nou di li aktyèlman fineray dam sa li ap chante. Wi e li nan ki nivo dosye a e pou kwè li la ou dim Ernst Rigaud toujou an gadavi. Nan ki nivo? Eske pat gon jij depè k te tande l?
Alò fòk nou di jedi dènye, jodi a fè 8 jou kote asasinay sa li te pwodwi nan vil Jakmèl tankou n siyale li nan katye nan lokalite pito Fon Prens. Jij de pè a ki se mèt Alexandre Antoniyis pa fot de tan li te tande nan komisarya Jakmèl la. Ernest Rigaud, prezime asasen an, kote li te sipoze lendi a parèt nan pakè Jakmèl. Alò nan enfòmasyon n genyen, Ernest Rigaud te parèt nan pakè Jakmèl la men ki pat pran yon nonm de tan puiske pakè pat rive tande l efektivman. Pou lenstan li toujou rete gade avi nan komisarya Jakmèl la e swivan anpil òm de lwa yo vrèman. Yo ap plenyen pa rapò a sa piske yo panse ke Ernest Rigaud ta sipoze gen manda depo k ta pèmèt li nan gran prizon Jakmèl men nou menm avèk zye nou yè vè lè inè edemi yo nou te konstate Ernest Rigaud li gade avi nan komisarya kote nou wè li te pote yon bout chòt epi l te dotouni. Nou tap gade li nan gad avi Jakmèl la, li toujou gade avi men li poko nan depo pou n ta di nan gran prizon sivil Jakmèl la. Men komisè gouvènman an poko bay okenn dat yap tande l, pakè poko bay dat.
Non, jiska minit nap pale a ofisyèlman nou poko gen enfòmasyon kilè komisè gouvèneman an ap gen pou tande l paske tankou nou di li lendi dènye li te prezante nan pakè a men pat genyen yon tande efektivman men senpleman Li te rive nan pakè a men aprè kèlke minit yo te retounen avè l e toujou rete gade a vi nan komisarya Jakmèl. Alò fòk nou tou presize l paske e Jakmèl pou lenstan gen prizon Jakmèl la ki gen ladan l 474 prizonye e ladan l gen sèlman 82 ki deja aparèt devan jij natirèl yo e ladan l genyen 13 fanm, genyen 10 minè e gen yon sitiyasyon k ap devlope aktyèlman nan prizon an sèke majorite prizonye yo yo fè yo viktim anemi sevè e lè n pale de anemi sevè se nan nivo kote prizonye yo yo manke san e sa deja lakòz gen 7 prizonye ki mouri nan kòmansman ane a pou rive nan fen avril la e pami prizonye sa yo genyen Jean Baptiste Junior ki se yon prizonye ki mouri. nan mwa avril la prizonye sa e menm avan li mouri selon yon dokiman sanitè enben prizonye sa te gen sèlman 3 gram san fòm di nou fòn siyale prizon sivil jakmèl la pou lenstan li nan sitiyasyon ki vrèman konplike kote prizonye yo pa rapò yo a mal nouri manje ap konsome manke ekilib enben prizonye sa yo yo ap fè fas a yon anemi sevè. Merci Eli Lorveus. Nap raple se nan moman nap pale la funeray Marlène Colin ap chante nan vil Jakmèl. Marlène Colin, 30 lane te mouri ak kout kouto anba men mari l Ernst Rigaud ki jiskaprezan nan gadavi puiske pakè poko tande l pou ta sezi kabinè denstriksyon pou rapousuiv ak ankèt la. Divès òganizasyon kap satisfè poutèt prezidan repiblik la pran desizyon nome sèlman 41 jij nan aparèy jistis. te nan komisarya jakmèl la li tap bay eksplikasyon poukisa l touye fi a. Bon li menm li toujou dezète kay lan men sak ta pral rive yè sè ke paske mwen menm m te gen pou m te vwayaje le 20 avril men piske mwen m nan sitiyasyon kote ke m gon depresyon tèt chaje kote ke m sou le plan moral m santi ke m pat m pat ka kanpe m pa ka kenbe ankò m di plis ke m rete an ayiti se plis map hurt plis map blese se plis ke sitiyasyon ap anpire ap anvenime de preferans kite m koupe vwayaj la olye pou m vwayaje le 20 m te pran desizyon pou m M vwayaje jodi jedi 4 me. Men yè, mwen te vle rankontre l pou yon dènye fwa, omwen pou l te ban m yon chans pou n te pale, pou m te di kisa nou pral fè avèk ti pitit lan, puiske m ap travay Ozetazini depi depi 12 an, je dè avantaj ke travay mwen ban mwen. Lamò se yon bagay ki vini sou pa anonse yo, mwen di si m mouri pou yo pa pran sa m genyen kòm kòm avantaj pou yo voye nan èv sosyal, mwen di m travay twò di, epi mwen apwoche manmzèl. nan moman pou m di l konsa ke eske nou pa ta ka fè on jan banm on ui klo pou on 10 a 15 minit pou n diskite paske m pral kite peyi a demen. Manmzèl di m pa gen anyen pou mwen avè w si w pa vle okipe l m ap m pral nan fanm deside m di kon w pa ka al nan fanm deside bon m avè w depi 14 an m fè pitit mwen m okipe pitit mwen ou menm ou pa t pitit mwen m depanse pli de 60 mil dola ameriken pou m fè w on diplòm an repiblik dominikèn jiska nou jwenn on lakay mwen la gen on kay pou 17 mil dola m mete w abite ou se pitit mwen pou m ta abandone m pa ka abandone m di m di I love my baby too much. I cannot give up on her fò m di sa anmweyy m di m renmen ti moun an twòp m paka abandone paske se vim se idòl mwen menm jan l se idòl ou a mwen di l mom e pa pran map pran pitit alèm son gason map viv pou kont mwen ozetazini banm chans pou timoun an al beny a manmzèl pa dakò manmzèl rive yon kote l di wi se pou se pou devan l map kriye m di m tap kriye pou devan w menm lè Mwen fè bagay sa m bliye l lontan, se afè pitit mwen m ap regle. Bon, men manmzèl ke pa gen okenn mwayen ke pou nou, pou nou, pase ke si nou nan sitiyasyon omwen, omwen dyalòg, se li menm ki pou rezoud kesyon an. Menm rive m ale nan yon gwo kote avè l, mwen di konsa ke ou wè sa k pase le 6 out 1945 lè Etazini lage yon bonm sou Japon, premye bonm lan, Premye nonm lan touye 140 mil moun, dezyèm lan te 70 mil. M di malgre sa, jounen jodi a, Lèzetazini se pi gwo patnè pwotektè di Japon. M di nou pa gen yon sitiyasyon kon moun ye nou pa ka negosye, nou pa ka negosye. Mwen di pa gen anyen. M di konsa nan tout lè sitiyasyon il fo toujou lèse yn fenèt pou pale. Mwen ap refize kategorikman. Se pase moman m te nan yon sitiyasyon de depresyon, sitiyasyon de detrès, nan desizyon de sote ban kouto sou tab la, m rale kouto a m pike ladan l. E ou pa t gen lòt rekou anko? Se imen nou ye, gen de sitiyasyon Blan rele l ki vin ovèkòm ou, se li ki ki depase w. Yon sitiyasyon de detrès, yon sitiyano depresyon e dimilyasyon ke w ap viv, yon fanm kanpe nan figu l fin enfimyè l di w konsa ke menm kounya se doktè m wè m pa ka wè w. Li ki l ap imilye w devan fas ou. Manman sa m di w lan, tout moun se moun yo ye. Nan moman ke m t ap travèse a, yon sèl moun ki te konn kisa m t ap travèse rele Bondye nan syèl la. M pa kwè gen yon lòm o mond ki te konnen sa m t ap travèse, yon sitiyasyon dimilyasyon konsa. Se sèl Bondye ki te konnen. Men depi w te rantre nan peyi Dayiti, ou pa t toujou ansanm avè l oubyen kòman l te? Se li ke Bagay la vin dejenere la, se aprè manmzèl fin gradye le 28 jiyè 2017. Depi 28 jiyè 2017 manmzèl fin gradye a, m pa moun ki ka pale avèk manmzèl an. Tout vèb li konjige se vèb ale, se vèb se vèb kite. Mwen m te di m pa t gen pwoblèm ansanm avè w ka ale, men m gen yon pitit avè w, se li ki manm avè w, nou sèm kondane pou pale pou lavi. Alò rimè k ap di se yon kesyon adn ki ta di pitit la pa pou ou a, se pa sa? That's not true. M pa fè okenn adn. M pa fè okenn adn paske mwen renmen pitit mwen e m te fè manmzèl konfyans e depi w sou wè pitit mwen, depi w gade m w ap gade wòy papa l. Kòm sa syantifikman l pa pwouve ke Son timoun sanble w sa vle di se pitit ou? Etan done ke m te gen m rantre pitit la pase jan mwen se papa m tap toujou fè adn pou li men sa pat janm nan lespri m pou m al fè adn pou pitit.
Bon e misye klè wi misye tiye fi a misye klè sou sa l tiye fi a misye fè ave e e depi lè ou te wè e apre krim nan moun yo tap pale a misye a misye te klè di l kounya kisa m retni mwen menm nan sa e son bagay ki rive de trè souvan. E Evens Nelson jodi an ki fè e Werck retounen nan kestyon emisyon politik la. Evens fè yon bann travèse nan radyo. Emisyon kiltirèl, emisyon a karaktè sosyal, emisyon santimantal tou. Piske Evens te gen yon epòk nan Megastar, li te gen yon tip demisyon konsa, Je t'aime, tu t'aimes. Ok lap ba moun konsey. Ou toujou ap reve chat kap domi w.
Misye gon bagay ke l fè e ke kelkeswa nèg ki fè sa fanm nan ap kite w.
Envesti nan fanm? Kelkeswa nèg ki pran yon fanm nan yon nivo X oubyen ou pran fanm nan nan twazyèm segondè ou peye lekòl pou li ou peye inivèsite Fanm nan fin nan inivèsite a, ou menm ou rete statik, sa vle di ou rete egzakteman jan w te ye a, fanm nan li oblije kite w. Ou konn sa k fè l oblije kite w? Gen yon kesyon de redevans. Sa l dwe w la, an oken ka li p ap ka peye w li. Epi dezyèmman, ou fin peye pou fanm nan de twazyèm, fanm nan rive pa egzanp li vin avoka, anviwònman l, vin pa anviwònman w ankò paske sè zami, sè kòlèg, sè etidyan fèt ap fèt eksetera kòm si m pral ba w ti moun ti moun nan rive nan nivo sa a epi nan w gen yon jan pou w ye pou w la
sèl chans nèg la genyen fi a nan yon nivo ou met fi a nan yon nivo 4 Asire w ou nan nivo 10. Men si w chita w ap envesti, envesti, envesti, jisteman. Sou baz ou renmen. Jisteman gen yon kote l ap rive. E m gen plis. Ou wè pandan m ap pale la a, m gen yon nèg k ap koute emisyon an la a. M gen yon nèg k ap koute emisyon an men ki viktim de sa. Misye peye, ap peye lekòl pou yon fi depi katriyèm. Fi an annik fin fè filo. Misye pa, misye dayè misye pa fè filo li menm. E la m ta pral di w ki klas misye fè li menm. E sa, misye pa fè filo.
Enben fanm nan kite misye. Lè moun ap plenyen fanm nan di m kote m pral a misye. Men eske nan ka sa li pat ka fè envès la? Non m poko nan touye a non. Non nou poko nan touye a. Lè n rive nan faz sa eske fi a paka fè envès la? Tande. Eske li paka voye gason lekòl tou? Eksizem, sa w di an, m konn de ka konsa, men le pli souvan fi yo pli aje. Men se menm rezilta a wi. Nèg la gon nivo l rive, swa l twouve fi a twò vyèy, se toujou menm ka yo. Ok. M pa ka site non paske m pa fè près pale menm jan ak Henry, men m konn de ka konsa. Non, m pa site non pèsòn.
Ok, jiskaprezan. M pa site non moun non. Alò, e, gen yon bagay k atire atansyon m. M prale nan yon filozofi Bob Marley, men anvan, mesye sa a m ap tande l, misye pa konvenk mwen non, men m twouve misye trè koyeran, epi presyon lapolis, laprès la, misye jere l. Non, nou pral, nou pral rive sou konsiderasyon sa a, men n ap rete la a, n ap rete la a nan faz sa a. Jistavan ke nou An ou nan faz sa toujou ou vle rete? Yeah. Enben ok, ann rete la paske avan menm ke nou kòmanse analize l, gen dotr eleman denfòmasyon tou ki gen. Non, n ap vin sou li, men e la, e la, e la.
Se kòmantatè a k ap pale, e pa fi a non. Yeah. Byen sur, byen sur. Ekoute, mwen menm, m panse ke lè w renmen yon moun, kit li t yon fi, kit l yon gason, ou ka fè nenpòt bagay pou li. Si ke. Fi a, se nan twazyèm ou pran l, ou renmen l e ou estime ke fòk li ta kontinye al lekòl, se nòmal pou w ede l avanse. On fi tou, ki kòmanse ke wè w w ap pran w nivo e ou estime ke moun ki nan vi w lan, li pa, li kòmanse, Li pa, li pa pwopòsyonèl avè w. Li pa update Ou ka konseye l. Update se a jou. Ok konseye moun nan paske de jou an jou tout bagay nan mond lan ap evolye ok ou ka konseye moun nan menm si li pa ou pa oblije retounen lekòl imajine yon moun ki ap viv nan yon gran peyi yon peyi ki devlope nenpòt bagay ou ka al etidye ok e sa pa pral pran w ni pil ane menm jan ou fè l an Ayiti. Se yon bagay ki fasil, sitou si w gen kòb pou sa. Ok, m panse ke yon fi ki renmen yon gason e ou estime ke w ap pran yon nivo, ou ta renmen ke mari w li ajou. Paske gon sa ki ki rele kòmsi konvèsasyon. Paske si ke w avèk yon moun, konvèsasyon ke n ap mennen. Oubyen an n di pito kominikasyon. Kominikasyon ke nou genyen yo.
Gon kote, gon nivo ap rive, w ap anvi pale ak moun nan yon lòt jan. W ap anvi gon seri de sijè Bien sûr que nou nou trete yo ansanm nou pale de yo e si moun nan pa gen nivo sa wap komanse sans ou mal alèz se normal e men ou ka konseyel kontinye etidye update tèt li tout fwa pou kapab toujou jere relasyon pèmèt ke nou non ivo non nivo ki an kèlke sòt pwopòsyonèl. Paske gon bagay misye di, misye di ke fi a pral kòmanse chanje e konpòte konpòteman avèk li se

M prale o dela de enfimyè la. Fò m devni medsen mwen menm. Non, e pa sa misye di. Li di, ou pa sanble avè m ankò. Ou pa ka nèg mwen ankò. Se sa l di. Non, sa vle di li vle di ke pou li nan vi l, se yon moun ki ta nan nivo medsen pou l ta genyen. E sa l vle di. Mwen se sa menm mwen di w. Men e misye ki pa gen chans sa a. E gon bagay m pral di nou. Mwen dou, mwen, mwen, mwen, mwen je me demande eske on fanm vrèman ki konnen kon gason 14 ans, li depanse tout lajan sa ke li depanse pou ou a, eske son pwoblèm ke dam nan gen, sak fèl rive nan nivo sa, eske, m paka kanpe anfas on moun ki fè tout depans sa pou mwen pou m dil sa konsa dirèk!

Non sèlman m pa fanm m pa pòt pawòl fanm m paka pale pou ou wè lè yon fanm pa vle yon nèg bagay yo fèk bon. Misye sanble te gen yon lanmou stretch yon lanmou kolan fi a vle misye dekole sou li ne serès ke pou kèlke segond Bob Marley di yon bagay she's gone ma femme est partie gen lontan m remake kèk chanjman men m pat atann li ta pral pran yon desizyon konsa ou wè lè w wè yon fanm. Depi nan tanperaman Geste, yo di w ke la konesans rezid dan lè detay. Menm kat w ap met sou telefòn pou fanm, w ap rann ou kont si moun nan enterese avè w. Men malè yon moun k ap fòse yon moun renmen l, li pa vle pran reyalite a jan li ye a. Fò w trè espirityèl, fò w trè branche, fò w trè sansib. Se pa. Kounya fanm nan gen reyaksyon. Lè w wè fanm nan Lè w wè fanm nan resi rive nan nivo l lage l nan boul figi misye. Li di ke Pye m grandi Soulye a twò piti.
Li pa ka fè sanblan ankò. Li pa ka fè sanblan e l di misye bagay menm pou misye dekole.
Donk chanjman yo misye ka te twò damou l pa t wè l. Men chanjman se pa jodi a ni ayè. Ki konvèsasyon te konn gen nan telefòn? Fanm nan ka rele w li pran w tankou yon bank. Chak fwa l rele w s on demand. S on demand wi.
Li pa p pote yon atansyon otou de ou. M panse tout nèg k ap tande ap pran leson de sa. E eske nou pa ta ka tou pale de on kestyon eee se knmenm on kestyon de jenerasyon. Eske finalman jodi an nou remake bon te gen plizyè repòtaj ki fèt sou li. Se manman papa, papa manman eksetera. E madan papa. Madan papa e ot eske jodi an on fanm ki nan iks nivo li pa ta sipoze kòmsi gade tèl nèg paske gon ka ki rive an ayiti la prezantman on nèg ki pran on fanm ki genyen 24 tran on timoun epi l pran timoun nan li sere l li pa vle l soti paske se vrèman on bèl fi l ye li pa vle tifi a al lekòl li vle konsève l eske. Jodi an n pa ka di kestyon mouvman jenerasyon an li pa nou pa ka tenu kont de li, on nèg ki gen 50 an.
Al kont pouvwa lavalas la nan ane 2004. Daprè sa prezime asasen an nou pral koute la toutalè nan mikwo korespondan nou. Eli Lorvéus li di Marlène Colin viktim nan ta anpeche l tanmen yon pwosedi rezidans pou pitit li Rigaud Ernest ki avwe se li ki touye viktim nan ak plizyè kout kouto fè konnen relasyon yo a t ap deteryore depi gradyasyon Marlène Colin kòm enfimyè nan lane 2017. Prezime asasen an fè konnen li pa t reyalize okenn tès adn kontrèman ak enfòmasyon ki t ap sikile sou rezo sosyo yo ki ta fè konnen misye fè zak sa a akoz li te vin konstate pitit lan pa pou li. Wi, jij Antonius Alexandre tande li vandredi 4 me a nan komisarya Jakmèl lan. Aprè odisyon sa a, li te pale ak korespondan nou Elie. Carius. Bon son sitiyasyon tèt chaje, yon sitiyasyon difisil kote ke pèsonn pa tap swete pou ladan l men malerezman kem ladan l. Depi 18 avril kem rantre sot Ozetazini mwen genyen yon demwazèl kem avèl depi 14 ans li kite kay la depi 19 avril pou leve l retounen l pran timoun nan l fè 12 jou deyò avèk timoun nan se ke sitiyasyon sa te lage m nan yon tèt chaje kote kem fè depresyon m pa manje m pa bre kem pa dòmi so m te vrèman nan sitiyasyon de detrès m pat konn kisa pou m te fè te chache sekou nan Men lapolis monte ale nan pakè. Tout rele yo te rele l, rele yo rele l, sa te an ven. Li fèmen telefòn li konplètman. Sa te vrèman enkyete m, paske m ap viv nan yon gwo peyi, m konnen ke kèlkeswa lè kondisyon pa gen pèsonn ki gen dwa pou yo prive yon timoun ni ni manman l ni papa l. Li menm te chwazi fè 12 jou deyò avèk timoun nan san ke pèsonn pa t konn kote l te ye. Epi, palaswit, 30 avril, li pran desizyon n, l ale nan pakè a, nou diskite sou afè timoun nan. Lè nou fin diskite sou afè timoun nan, mwen menm, mwen pran timoun nan m al lakay mwen, men manmzèl li menm te kontinye rete kote l te ye a. Ti moun sa ki sal yon tifi ou t. Yon ti fi yon ti fi se Anaëlle Kiara Ernest se pitit mwen son sèl pitit kem gen epi bon pa la swit ke ti moun nan vin nan kay la bon li menm li toujou dezète kay la men sak ta pral rive yè se ke pase mwen menm m te gen poum te vwayaje le 20 avril men piske mwen m nan sitiyasyon kote ke m gon depresyon tèt chaje kote ke m sou le plan moral m santi ke m pat m pat ka kanpe m paka kenbe ankò m di plis ke m rete an Ayiti se plis map hurt plis map blese se plis ke sitiyasyon ap anpire. ap anvenime. De prefrans, kite m koupe vwayaj la. Olye pou m vwayaje le 20, m te pran desizyon pou m vwayaje jodi jedi 4 me a. Men yè, mwen te vle rankontre l pou yon dènye fwa, omwen pou l te ban m yon chans pou n te pale, pou m te di kisa nou pral fè avèk ti pitit la. Piske m ap travay Ozetazini depi depi douzan, je dè zavantaj ke travay mwen ban mwen. Lamò se yon bagay ki vin sou pa anonse yo. Mwen di si m mouri, pou yo pa pran sa m genyen kòm kòm avantaj epi yo voye nan èv sosyal. Mwen di m travay twò di. Epi mwen apwoche manmzèl nan moman an pou m di l konsa ke, èske. nou pa ta ka fè on jan, ban m'on ui klo pou nou di sa 15 minit pou nou diskite paske m'pral kite peyi a demen. Manmzèl di m'pa gen anyen pou m'en avè w, si w pa vle okipe l, m'ap m'pral nan fanm deside, m'di kon w pa ka al nan fanm deside, bon m'avè w depi 14 an, m'fè pitit mwen, m'okipe pitit mwen, ou menm ou pat pitit mwen, m'depanse pli de 60 mil dola ameriken pou m'fè w gon diplòm an repiblik dominikèn, jiska nou jou m'on lakay mwen la, m'lè on kay pou 17 mil dola m'mete w abite, ou se pitit mwen pou m'ta abandone m'pa ka abandone, m'di m'di I love my baby too much, I cannot give. Pornhub fè m di sa mwen menm di m renmen ti moun an twòp m paka abandone l paske se vi m se idòl mwen menm jan l se idòl wa mwen di l bon m ta pran m ap pran li tou lè m se yon gason m ap viv pou kont mwen ozetazini ban m chans pou ti moun an al beny a manmzèl pa dakò manmzèl rive yon kote l di woy se pou devan l m ap kriye m di m p ap kriye pou devan w mwen m rèt afè bagay sa m bliye l lontan se afè pitit mwen m ap regle bon lè manmzèl ke pa gen okenn mwayen. anyen ke pou nou pou nou paske si nou nan sitiyasyon omwen omwen dyalòg se li menm ki pou rezoud kesyon an menm rive m ale nan yon gwo kote avèl mwen di konsa ke ou wè sa k pase le 6 out 1945 lèzetazini lage yon bonm sou japon premye bonm lan premye bonm lan touye 140 mil moun dezyèm lan touye 70 mil m di malgre jounen jodi a lèzetazini se pi gwo patnè pwotektè di japon m di men pa gen yon sitiyasyon kon moun ye nou pa ka negosye nou pa ka negosye mwen di pa gen anyen m di konsa nan tout lè sitiyasyon il fo toujou lèse yon fenèt pou pale el a refize kategorik. Istourikman, sèt aswe moman m te nan sitiyasyon de depresyon, sitiyasyon de detrès, nan diski kondisyon te gen kouto sou tab la, m rale kouto a m pike ladan. E ou pa t gen lòt rekou an. Se imen ou ye, gen de sitiyasyon, blan rele l, ki vin òvèkòm ou, sèdike ki depase w. Gon sitiyasyon de detrès, yon sitiyasyon de depresyon e dimilyasyon ke w ap viv, yon fanm kanpe nan figu l fin enfimyè l di w konsa ke menm kounya se doktè m wè m pa ka wè w. Sèdike l ap imilye w devan fas ou. Manman sa m di w lan, tout moun se moun yo ye. Nan moman ke m t ap travèse a, gon sèl moun ki te konn kisa m t ap travèse rele Bondye nan syèl la. M pa kwè gon lòm. Ou moun ki te konnen sa m t ap travèse yon sitiyasyon dimilyasyon konsa? Se sèl Bondye ki te konnen. Men depi w te rantre nan peyi Dayiti, ou pa t toujou ansanm avè l oubyen kòman l te? Se li ke bagay la vin dejenere la, se aprè manmzèl fin gradye le 28 jiyè 2017. Depi 28 jiyè 2017 manmzèl fin gradye a, m pa moun ki ka pale avèk manmzèl an. Tout vèb li konjige se vèb ale, se vèb se vèb kite. Mwen m te di m pa t gen pwoblèm ansanm avè w, ka ale. Men m gen yon pitit avè w, se li ki ansanm avè w, nou sòm kondane pou pale pou lavi. Alò rimè k ap di se yon kesyon adn ki ta di pitit la pa pou ou a, se pa sa? Ak yo, m pa fè okenn adn. M pa fè okenn adn pase mwen renmen pitit mwen e m te fè manmzèl konfyans e depi w si w wè pitit mwen depi w gade m w ap gade wòy papa l. Kòm sa syantifikman l pa pwouve ke se yon timoun sanble w sa vle di se pitit ou. Etandone ke m te gen m rantre pitit la pase se mwen se papa m t ap toujou fè adn pou li men sa pa t janm nan lespri m pou m al fè adn pou pitit la. Alò pi gwo rezon ki koz sa se kisa? Pi gwo rezon ki koz sa se dènye fwa yè mwen afwonte manmzèl pou m di l konsa ke il fo parle konsènan lanfan pase ke Je nou ap ranti demen pou Lèzetazini Damerik. Fòk nou konkli yon bagay sou timoun nan. Omwen èske ou pa ta banm posibilite poum omwen banm yon fotokopi batistè timoun nan, banm 2 bout foto, ban mwen paspò l omwen poum antame yon pwosès nan imigrasyon poum antre timoun nan. Omwen sim damou ou men ou pa ta la, men pitit la ap gon chans poul benefisye sa m gen yo. Elle a refusé categoriquement. Men t gen enfòmasyon di ou te konn nan kont avèl avan. Banm di w yon bagay lang ak dan toujou gen kont sèt imen ou pa gen kont a madanm ou chak jou tout nèg la yo polisye la tout moun lan tout gen kont a madanm yo chak jou sèt imen se li ki ap fè bagay gen kont avèl chak jou a tout moun gen kont. 14 an ansanm sa vle di ke m te bon pou li. 14 an 14 an pa 14 jou blode. Men pou ki rezon ou t al tante lage tèt ou nan lanmè? Ban m di w yon bagay, lè w nan sitiyasyon konsa, yon sitiyasyon kote ke m pa t gen kontwòl anyen, fò m di m pa t gen kontwòl anyen, lè sitiyasyon an fin fin fèt konsa, m di yo ke mwen menm m pa bezwen lavi ankò. Pardon, w nan live no more. Thank you.

ki te òganize nan vil Jakmèl kont pouvwa Lavalas la nan lane 2004. Yon sitwayen moun Jakmèl konnen trè byen. Moun Jakmèl konnen mwen. M te abitye fè entèvyou avèk li lò m te korespondan Radyo Karaibe nan Jakmèl. Donk, se sitwayen sa a ki li menm twouve l nan sitiyasyon difisil sa a. Men genyen komite.
Anfèt, se Òganizasyon pou Libète ak Idantite, FOLI, ki se òganizasyon fanm atravè prezidant li, Paraison Merlard, ki li menm denonse zak sa ki rive an e li fè anpil konsiderasyon, pami yo li fè konnen li pa tande twòp kri òganizasyon fanm yo sou ka sa e li pa dakò tou ak pawòl k ap pale kòmkwa se ta yon krim pasyonèl, kòmkwa depi se yon krim pasyonèl se yon bagay nòmal. Donk yon nòt ki vrèman long ke n pap gen tan ap bay sou tout sa ki di nan nòt sa a ke òganizasyon an li menm li ekri tou senpleman. N ap raple ke yo denonse enèjikman sa k pase an e yo twouve gen anpil enkoyerans nan deklarasyon Ernest Rigaud an e yo ap rete veyatif Depi sou dewoulman dosye sa jiskaske lajistis pran desizyon pou kondane Ernest Rigaud pou krim sa li komèt lan epi trase yon egzanp nan sosyete an pou zak sa pa repete ankò daprè Paraison Merlade prezidant Fanm Òganizasyon pou Libète ak Idantite Foli. Lapli ki tonbe sou kapital la dènye jou sa yo deja lakòz plizyè moun mouri nan zòn Kanapevè. Avan nou vini ak enfòmasyon sa, n ap kouri Ale lakay vwazen konsènan enfòmasyon sa kote nou aprann plizyè konpatriyòt jwenn arestasyon yo wikenn nan nan Dahabon nan Repiblik Dominikèn. Lapolis lòt bò a akize moun ki jwenn arestasyon yo kòmkwa yo t ap detwi byen piblik. Lapolis dominikèn rive met men sou konpatriyòt sa yo nan yon moman kote yo ta kenbe yo an flagran deli ap demoli bar metalik ki sèkle yon plas piblik ki twouve l nan vil sa ki bay sou fwontyè anfas vil ayisyen Wanament. Se lapolis prevantiv depatman ankèt kriminèl Dicrim ki mennen operasyon sa samdi an e ki pèmèt yo arete Ayisyen sa yo, anketè yo sanble la t ap veye depi kèk tan apati enfòmasyon yo te genyen a dispozisyon yo kòmkwa jèn sa yo abitye sabote byen nan domèn piblik, selon Kolonèl Washington Green Almonte. ki fè konnen maten an menm y ap gen pou remèt jèn sa yo bay konsila ayisyen an nan Daraban e an ka yo ta rekomèt zak sa a y ap genyen pou transfere yo fwa sa devan lajistis. An Ayiti, pratik sabote byen piblik yo trè kouran sitou nan moman twoub politik yo san okenn sanksyon pa janm pran kont moun ki komèt zak sa yo, yon pratik toutfwa ki. enpini an Ayiti malgre lwa yo prevwa sanksyon ki antouka pa janm aplike nan ka sa yo. N ap retounen nan peyi Dayiti, jan n te anonse l toutalè a, lapui k ap tonbe sou Pòtoprens dènye jou sa yo deja lakòz plizyè moun pèdi lavi yo patikilyèman nan zòn Kanapevè, Jézulme Doré se non dènye.